Mezanmi avan nou envite w tande izolan ki salanbe fantom avèk tout moun ki pa kanpe nan kan youri chevriyan y konpri jovenel moïse ebyen la mezanmi ebyen ann fon ti kout analiz ebyen nou konnen ane sa nou wè barikad pa fè kanaval ebyen barikad kwèy kraze ebyen izolan te tou bay opinyonl sou sa kotel deklare barikad kraze depi byen lontan sa men pèsòn pat konnen si barikad te kraze paske tout moun se afè pèsonèl yo tap regle barikad kweye kraze lontan sa ebyen mezanmi misye tou pase pran fantom kotel di fantom rayil paske lap fè byen nan geto a paskel jwenn respè nan geto a li menm li se moun tout moun li pata renmen okenn moun grangou li toujou ap ede jèn se pousa fantom rayil ebyen mezanmi nou pral envitew tande. Deklarasyon Izolan kote l te fè l sou RCH 2000 kote Mèt Osnèl avèk yon lòt jounalis ankò t ap kesyone Izolan pou l bay pwendvi l sou sijè sa yo. Pale pi fò paske nou ti jan tande w ba. Talè nap gade nan nivo pa nou kòman n kapab jere sa, rete sou inè izolan an, nap gade kòman n kapab jere sa nan nivo pa nou, enjenyè nou an Zitrèn Makenson ap ou va moute volim nan kounya pou wè kòman l ye Zitrèn ok ann eseye la izolan.
Izolan ann ale non. Eske nou tande m la kounya alo alo. Wi ou ka pale wi.
Wi, mwen di, mwen salye tout moun ki nan radyo a, e m salye tout oditè, oditris k ap tande radyo a, e mwen menm nan moman la mwen sendomeng ok, e nou la menm lè menm lè tout difikilte yo nou kenbe moral nou nou la.
Ou se youn nan moun ki konnen Youri Chevry byen, di nou non e. Avan nou antre nan kesyon sa a, e Kirby, ou sendomeng èske ou rive wè Youri Chevry izolan?
E jiska prezan mwen pot m poko wè e majistra Youri Chevry men mwen te ansanm avèk madanm ni li wè madanm ni e yo pat asepte 2 moun antre m kwè demen si Dye ve mwen menm map wè avèk avèk majistra Youri Chevry men mwen rele la aswè a se pou m te fè yon ti pase byen rapid e mwen te kite peyi an m te fè yon deplase paske yo pitit mwen pa ayisyen pitit mwen etazini. E m rete fon. Non m pa bouje. M pa bouje. M sèl kote. Ok. So, m te fon ti deplase e m al nan fèt pitit mwen. A pati de, m kwè, 28 ou 29 janvye. Ok. E lè m gen pou m te vin retounen, e m jwenn yon moun ki ban m yon apèl ki di m poko tounen. Paske men sa ki rive. Fò m di nou, mwen te rete nan silans mwen pandan te gen anpil bagay ki t ap rive jwenn mwen, anpil menas ki t ap rive jwenn mwen. Poukisa? M pa konn si se paske anpil moun konnen pozisyon politik mwen e m pa konn si se yon fòm depresyon tou, men anpil move, anpil move menas te rive jwenn mwen. E. E moun te di mwen ap fin gen m gen yon bon zanmi m ki rele m ki di m gen moun ki pote plent pou mwen e nan dcpj ki di m ap finansye mouvman e nan Akayè e yo di Izolan fò w pa antre an Ayiti yo konnen w pa la fò w pa antre mwen m te di non fòk mwen antre e menm lè m t ap finansye mouvman nan Akayè se yon dwa m ta genyen paske tout moun finansye mouvman pa yo E ki mouvman m si m pa di si m pa finanse mouvman pou moun al tiye moun pou moun al kraze bagay moun nòmalman si m ka di jodi a mwen gen pozisyon pa m li son afè nòmal pou m gen pozisyon pa m pase m te reponn moun nan son bon zanmi pa m mwen di l sèl sa m konn finanse mwen finanse nan jèn kòm gouvènman te di li t ap bay peyi a 130 anbilans. Mwen menm mwen te bay youn, li rete 129 poul bay. Mwen finanse nan Akayè yon ekip foutbòl, mwen pran ekip jèn map monte desann ansanm avè yo, se sam fè ansanm avè yo, men vesti nan la jenès, m pa gen moun ki edem fè sa. E jodia pozisyon politik mwen klè, mwen pa nan pouvwa sa e pa gen anyen kap fèm nan pouvwa sa. E sim son nèg ki te achtab, sim son nèg ki te renmen lajan, mwen tap gentan nan pouvwa sa menm jan anpil nèg. Men sa pa entèrese mwen menm son moun ki renmen pèp mwen renmen viv bò kote moun so men akoz de sa mwen te jwenn anpil move menas y arete zanmi m y arete zanmi m an desanm yo mete yon dosye kidnapin sou li yo di yo te gon telefòn ki pèdi y ap chache telefòn nan yo wè telefòn nan pase lakay li. Se yon fason pou yo te ka rive sou mwen. Mwen rive nan pakè nan nan pakè a e m al lè Alo?
Alo? Wi nou la Izolan ou ka avanse. Mwen Wi mwen rive nan pakè lè yo rele zanmi m nan lajistis m ale nan pakè. Lè m rive nan pakè, premye jij ki tande zanmi m nan li di, Zolan, misye pa gen anyen, misye pa fè anyen. Men li di, politikman, m p ap ka lage l. Li di, m ap voye misye devan yon moun pou ou, moun sa ap lage l kanmenm. Yo voye dosye a devan moun nan, moun nan lage l. Mwen di jij lan, poukisa y arete yon nèg ki pa fè anyen, nèg la fè nenpòt kenz jou prizon, epi se ou menm ki vin lage l? Premye jij lan men sa l di. Misye di m izolan gen de bagay nou pa ka pale men ou pa timoun piti wa konprann sak fèt la epi gon bon zanmi m ki rele lè alo Izolan avan w avanse ki kote menas sa yo soti ou pa konnen? Non m pral ba w kot menas sa soti te gen minis e map m bliye ki minis sa k te la anvan minis jistis lan m pa konn si se li k toujou la si se li k te revoke Wap pale de Lickman Delil?
Bon m pa sonje non an. M pa sonje non ki minis ki te la anvan m pa sonje. Men m gen yon zanmi m ki te rele minis lan li di minis lan nan ale ton zanmi Izolan misye ap fè demach e nou menm site non Izolan nan dosye a paske lè yo t arete misye y ale nan DDO avè l menm jou an m desann nan DDO paske nèg la rete nan yon kay nèg la pa plen moun ret nan lakou an nou di son telefòn ki pèdi telefòn nan te pase nan lakou an nou fouye tout kay nou fouye kay misye nou pa jwenn telefòn ki te pèdi a. Nou aretel nal dedeyo avel. Male mwen di sa li pa fèt lèm mande envestigatè a poukisa wala misye li di se paske misye k pi jèn nan lakou wal al avèl m di sa son diskriminasyon èske granmoun pa konn vòlè kòman ou fè jije se misye k pi jèn nan lakou a wal avèl men nòmalman se ton kou politik nèg yo se pat dèyèl yo te ye se dèyèm yo te ye. Yo ye. Kòm mwen son nèg ki fè afèm dwat, mwen respekte tèt mwen, nèg ap chache konn kijan yo ka rive sou mwen. Ou konprann sa m vle di w lan? But, lè yo vin lage misye, anvan yo lage misye, yo rele minis jistis lan. Li di, Oh, nèg sa yo, nèg Zoblòd yo se kidnapin y ap fè, se pou Izolan y ap travay. Moun nan di misye, si Izolan kidnapè konnen misye kidnapè tou, paske misye son nèg ki grandi nan mitan nou la nan sosyete a, nou konn kisa misye ka fè, nou konn sal pa ka fè. Jodi a pa vin avèk akizasyon sa sou misye. E moun ki fè reyaksyon sa pou mwen, moun nan son vrè phtk, men an menm tan li se zanmim tou, li konn kiyès mwen ye, epil di sa. Kounya lè minis lan vin mande poul pale avèm, mwen dil on sèl jan map pale avèw, lè w aretem. Si w pa arete m, m pap vin pale avè w. Sa vle di se 2 menas m t ap jwenn depi anvan, mwen rete nan silans mwen, m pa janm pale. E lè m vin deplase, lè m vin tande sa ki rive pou majistra Youri Chevry. Jodi a, yon lòt zanmi m rele m ankò, lè m pral vin pou m vini, li di m nèg yo di se mwen k ap finanse mouvman Akayè, ke m voye boule kay majistra Akayè a. Se lè sa m ap rakonte misye. Kijan m ye avèk majistra phtk mete Akayè a? M sot Kostarika avèk ekip foutbòl mwen, mwen menm mwen vwayaje avèk majistra a. Gen de aktivite kiltirèl majistra a ap fè nan Akayè, mwen ede l jan m kapab. E pou ki rezon pou m ta voye boule kay majistra Akayè a? Sa vle di, men nan kisa moun tonbe la dènye tan yo la nan peyi a, moun ap chache tout dosye pou yo mete sou moun, pou yo sal imaj moun, pou yo areto ilegal. S on fason Yo konnen pèp ayisyen an, anpil ladan yo nou se bourik, depi yo di yon vye mo de yon moun, moun yo pa gon kapasite pou yo fon analiz si e vre si e pa vre, yo tonbe kalonnen w. E, nèg phtk yo tèlman fò sou rezo sosyo, lè y akize w yo gentan gon machin k ap travay pou yo, ou pa gen tan pou reponn yo, yo anba tout pòs ou, yo tout kote, yo nan tout kwen. pou yo ka sal imaj ou, pou yo ka moutre se yo menm ki pi bon nan moman. Bon nou menm m pa gen pwoblèm, men sa m te vle di la aswè a, sou ka Youri Chevry, anpil moun ap pale. Mwen m te di sa, kote m te ye lòt bò a, lè tout moun te di m pa vini, mwen te di mwen menm Izolan, mwen prè pou Youri Chevry, m te mèt al nan menm selil avè l, paske je fèmen m ap diskite pou nèg sa nèt ale. Youri chevri pa yon nèg wong paske lè youri chevri te pran nou menm nan barikad li te pran nou toutouni pye atè san anyen misye te genyen li menm ok jodia men nan ki nivo li metem mwen menm izolan youri stil pa genyen kounya pandan map pale avèw la paske yon nèg tankou youri lèw di youri Izolan wi Izolan gen youn nan atis barikad yo ki di misye fè 20 tan ap vòlè lajan yo wi. Premye bagay map di w, youri pa gen 20 tan nan tèt barikad. Atis barikad sa ki di sa l te vin jwenn barikad fòme se sou 2 zan apre l antre nan barikad. Ok sa fè 2. Twazyèm bagay map di si youri ta vòlè barikad li vòlè pou nou paske lè kay nou pa ka peye se li k peye l, lè pitit nou pa ka al lekòl se li menm ki bay kòb la, tout pwoblèm ki genyen se li menm ki reponn. Fò nòmal si nèg sa ta vòlè barikad konnen l vòlè pou l sere pou nou sa tap yon bon vòlè. Ok lòt bagay mwen vle di ankò avèk nasyon de youri on moun ta trete vòlè tout moun nan zòn nou konnen kisak youri gen problèm ki vin nan bay kat jodi an se pa problèm youri liye problèm nan se izolan anpil nèg pa apresye efòm se pa youri ki aprann nèg fimen dwòg se pa youri ki aprann nèg bwè kleren. Se pa u u tou ki aprann nèg jere tèt yo lè yo gen kòb. Se jodi an lòt ap travay fò te ka travay pou demen. Pwoblèm nan nèg yo renmen Youri, men pwoblèm nan se Izolan yo pa renmen. Ou konprann sa m vle di w? Nèg yo pase kochi, yo fè wout kochi. Yo pa vle vin dwat, si yo vin dwat pèp ayisyen ap manje yo. Men fòk nèg yo bay verite a pa gen nèg ki gen pwoblèm a youri chevri nèg yo gen pwoblèm a jan izolan ap evolye nèg yo pat panse sa se sak rive men nòmalman mwen menm mwen toujou di sa m poko janm bay entèvyou pou m di m reyisi paske sa fè m mal si m pral pale de reyisit mwen frè m ki grandi avè m pa reyisi m santi m pa reyisi. Men nèg yo pa ban m tan tou, nèg yo pa ban m chans tou pou m ta di yo men wout la pou n fè. Lè m lonje men ba yo pou n fè yon wout, egoyis ankò yo, yo minimize m. Izolan pa ka lonje men ba yo. Se poutèt sa m lonje men bay lòt moun ki lwen, lòt zanmi, lòt moun ki asepte m lonje men ba yo. Jodi a pa gen moun ki ka di Youri vòlè. Si Youri vòlè, nou tout t ap vòlè. Èske Youri konn ba nou chemen zam? Youri se lòt bagay li moutre nou youri aprann nou grandi e san youri nou te gon CD nan men nou frèm pat gen moun kite pranl se youri ki premye pran CD barikad li delivre barikad sa kotel ye a m pral ba nou ti istwa byen kout sou youri chevrier avèk barikad 12 janvye 2010 tranbleman de tè pase m te nan avyon lèm rive lòt bò yo dim konsa e nan avyon yo ba yon mesaj yo di gon tranbleman k pase ayiti tout moun mouri. Pandan m desann avyon an, m wè Clef ap pale nan cnn. Kou Clef fin pale, m rele Clef, m di Clef fò m antre Ayiti kounya pase m pa gen fanmi ankò, yo di tout moun mouri Ayiti. Clef rankontre avè m, nou pase pa Sendomeng, nou antre Ayiti. Nan 12 janvye lè m parèt yo di m kay majistra a tout moun mouri, sèl Youri k rete. M ale kay Youri. Lè m rive, Youri retire fin retire fanmi l anba tè, l al mi bale avè l. Demen si Dye vle, Youri pran yon kann tè, li vin chache nou tout nèg Barikad nan Ri Nikola nan ba Petyoz. Premye mo misye di nou, Mesye m pa gen fanmi ankò, sèl fanmi k rete se nou menm. Mesye, pou yon moun ka fè jès sa a, m ap esplike w, nèg la pèdi madanm ni, li pèdi pitit li, li pèdi tout fanmi l ki te nan kay la ansanm avè l. Se yo de a k rete se Youri, Gregori Chevri. ki te an Ayiti. Misye fin antere moun yo nan menm jou an, li al antere yo lakay li, nan demen misye pran yon kann tè li vin ranmase nou nan. Pa ka fè yon atis byen viv, se lè peyi a ap byen mache atis la ap byen viv. Kisa yon kòb kanaval ka al fè pou yon atis pou al kanpe devan yon prezidan pou al depale? Men sèl sa m ka di, gen yon Bondye. Jistis lan pa lòt kote, se sou tè a li ye. Lè yo te di m youri gen 500 mil dola ameriken, tout nèg bay kat. konn sa youri paka gen 500 mil dola ameriken youri paka posede kob sa moun youri ye a frem youri gen dwa rele izolan kounya la m bezwen 50 mil goud m pote 50 mil goud la bay youri ou vin kot youri la w di mayistra kay mwen poko peye li pran 50 mil goud lal lonje bay moun epil di izolan al chache yon lot 50 mil goud bon mwen paske mwen gentan bay 50 mil goud sa m nan pwoblem. Yon nèg konsa ka gen 500 mil dola. Pou Youri ta gen 500 mil dola, fòk se madanm li ki ta pran yon kòb pou li ta sere pou li. M pa konn kote l ap jwenn li, men Youri pa gen 500 mil dola. Anpil pawòl l ap pale. Mwen te vle klè jodi an pou m te di, premyèman, moun k ap pale di Youri fè sesi, Youri fè sela, lè w wè yo te mete avi de rechèch dèyè Youri a, M pa la Youri. Youri di Izolan, M vle pote tèt mwen ale nan dcpj. Se anpil konseye k pa kite Youri pote tèt li ale nan dcpj. Youri di, Si nèg yo, yo di, wi. Izolan, Bon, ban nou yon ti tan pou n pase yon son la epi w ap tounen apre. Ban nou yon ti tan. Nou genyen Izolan sou lin nan. Izolan, nou konnen Izolan se.

Raze kounye a la fòk di Ray Zola ap pale la li pa site non ankenn moun fòk nou site non moun paske se fantom ki fè yo la kèk ti pwoblèm teknik nou nan pase la aprè nan pase la aprè Izolan ou ka ou ka kontinye e pale avèk nou e ou ta di nou Izolan ki pwoblèm fantom gen menm ansanm avèk Youri Chevri oubyen kèlke moun nan barikad kou oubyen avèw pèsonèlman piske ou di pwoblèm lan se ou menm. Di sa pou nasyon an.
Si yon moun ap swiv mwen sou rezo sosyo, wap wè, wap swiv anpil nèg, lòt nèg barikat sou rezo sosyo, wap wè ke nèg la pa gen pwoblèm avèk youri cho chevri. Nèg la gen pwoblèm avèk izolan. Paske gon bagay m genyen. Chak moun mwen byen avè l, Fantom fè kont ansanm avè l. Paske amitye pa m a moun se pa lajan. Mwen gen amitye moun a moun avèk moun. Mwen respekte jan moun pran ka m, jan moun ankadre m. Kisa yon moun bezwen?

Youri tap pote tèt li dcpj. Se konseye Youri ki di misye nan nivo sta gouvènman sa rete a rive a yap arete jij ki pi wo nivo pa gen jistis an ayiti si w kite nèg yo arete w monchè nèg sa yo ap fini avè w e rive pi lwen dosye Youri a se pa arestasyon l te ye se te elimine Youri l te ye se fè yo ta pral fè kòmsi lè yo rive avè yo vin pran Youri gen ti diskisyon epi Men bon non Bondye jodi an Youri te gentan gen moun ki pale avè l pou l deplase l. Lè Youri rive sou fwontyè, moun y a rete avèk Youri yo pa t travèse sou fwontyè Sendomeng lan ansanm avèk Youri non. Se sou lòt bò a lè yon Ayisyen di li lonje telefòn li. bay solda dominiken an li dil yo dèyè nèg sa ayiti epi li rele majistra li di eske se ou menm majistra di wi se mwen menm li di eskizem map oblije arete w epi lot mesye yo te sou anfas la gen youn nan mesye yo youn nan polisye yo li pat vin avèk youri se lot moun ki tap kondi youri mete sou fontyè a ki se zanmi l ki bal on woulib pou lal wanament epi pandan misye kanpe sou lot bò fontyè a avèk lè youri fin pase pou kont li. Li fin pase pou kont li, lè nèg la di lap arete Youri, epi sòlda yo rele nèg sa yo ki te vin depoze Youri a pou yo mande yo esplikasyon de Youri, yo tou arete mesye yo ansanm avèk Youri. So nòmalman, moun di yo te jwenn Youri a 500 mil dola, pawòl anpil ap fèt, pa gen bagay konsa. Youri chevri tout moun konnen an, Youri se moun tout moun. Jodi a map di sa, si Youri te nan gang, Pòtoprens t ap tou denwa. Lè w pran Pòtoprens, yon kote ki gen anpil chèf gang ladan l, anpil chèf bandi, anpil bandi, anpil chèf zòn, youri pa t gen kontwòl pyès chèf gang, youri pa t konn pale ak pyès chèf bandi. Jodi a nèg yo vin yon akizasyon pou yo konprann ki fè yo mete manda dèyè youri. Mesye, piga n bay tèt nou manti. 509 pa ilegal. 509 s on kò legal li ye. Nèg yo fè sendika yo nan lapolis. Polisye arete a wi chak maten li leve lal travay se bon polisye revoke li non te toujou al travay wi sa vle di si jodi an yo te dèyè polisye sa yo te konn tout jan pou yo ta arete polisye a ou konprann sam vle diw se k sanès yo fè yo menm yo fè sendika yo yap revandike nan lapolis yo pa touche byen yo pap viv byen ok lè nèg yo pran lari kisa yo atake biwo leta ki machin yo boule machin leta eske 509 pap tire sou popilasyon nan lari a. Eske seksyonè konn boule machin moun prive nan lari a? Men nou pa ka di jodi a, si yon moun konn pale avèk yon moun 509 li merite prizon pou sa, li mete li merite avi de rechèch pou sa. Pase mwen se sa m. Nap fini izolan e banm di w genyen rnddh genyen dotr òganizasyon e ki yo menm mande pou otorite dominikèn yo otorite polisyè dominikèn yo pou yo kenbe. E youri pou yo pa kitel antre an ayiti pou yo pa pou jovenel pa arete li ann ta di pa egzanp e otorite dominikèn yo voye youri e youri chevri an ayiti epi yo aretel e nou menm kap sipòte youri yo ki ap reyaksyon nou.
Bon reyaksyon nou pa lòt. Mwen men rezistans la se sèl sa m ta renmen konnen nan peyi an Lè si gen yon kò polis k ap travay pou gouvènman an, si l arete yon moun ilegal, lè l rive devan lajistis, èske jij nou yo an Ayiti pa gen ase kran? Paske m konnen lè dcpj arete yon moun, kit moun nan pa koupab, li voye l nan prizon. Men kounye a, lè l rive devan jij, èske jij lan pa ase gen konsyans pou l di, sa a, li ilegal, ban m pase nan wout legal la pou m libere moun sa a? Lè sa a, si. Dominik e gouvènman dominiken nan ta voye youri ayiti nou pa gen lòt bagay nou fè se foule beton an pou nou mande jistis paske kisa nou ka fè nou pa ka goumen avè yo nou pa yo jan yo fè la yo mete zip nan bouch tout moun mwen menm mwen m sot di la m pa konn si se pandan pwoblèm sa rive k fè m fè refleksyon sa mwen mande èske ayisyen asepte viv nan kondisyon y ap viv lan la. Eske ayisyen mwen menm kap fè m gen ti mwayen m ka manje gen ti pwoblèm mwen pa genyen mwen santi m pa ka viv nan peyi a e moun ki pi mal yo eske yo santi yo nòmal eske se asepte asepte jan yap viv lan oubyen jan yap viv lan yo santi yo byen ladan l paske lè w fè revandikasyon pou moun ki pi mal yo se sou ou l lonje dwèt m wè sa moun ap di sou rezo sosyo sou opozisyon. Gen de pwoblèm moun nan lari a genyen, franchman gen moun nan opozisyon pa genyen l. Moun nan pa konprann si lit la lap fè a, kap fèt la se pou chanjman. Mwen menm kisa m kisa m vle pou peyi an? Map travay nan peyi an, mwen bay plis ke 200 moun travay kap touche chak mwa. Sa vle di m kreye anplwa an Ayiti. Prezidan an te di lap bay 130 anbilans, mwen menm al nan komin mwen Akayè ba yon anbilans 229, mwen al 229 paske m pa yon grenn boule. Jodi a eske je moun yo pa kale pou yo wè nan ki sitiyasyon peyi a ap viv? Ok, map gade moun yo nan kanaval Pòdepè, pou m te sot Nouyòk pou m antre Ayiti yo mande m fò gouvènman pase lòd pou antre Ayiti fò gen tès kowona. E w gade prezidan nan mitan foul. Nasyon epi li menm li gen mas tout rès moun yo pa gen mas sa vle di se tèt li gabò apre sa tout moun mèt mouri jodi a men nan ki peyi nap viv men ki kondisyon nap viv e m te konn di wi chevy sa on nèg ki te gen rezidans li remèt rezidans li li pran viza paske li pa renmen ale aletranje li plis renmen rete ayiti chak fwa lèl vwayaje yo di bon ou rezide etazini ou fè tout tan sa ayiti yo twòp kesyon yo pozel li remèt rezidans lan l pran viza. Sa vle di son nèg ki renmen peyi l. Anben jodi an, men sa ki rive nan pran pozisyon pou peyi epi tout moun rete bèkèkè yo pa janm di yon mo. Kote tout moun Youri Chevry konn fè byen yo? Kote tout moun hein k ap mal viv nan kondisyon y ap viv lan la? Jodi a se nou menm ki pou di w leve kanpe monchè si kondisyon n ap viv lan li bon pou nou ret ladan l. Men si l pa bon pou nou, dimanch si Dye ve nou pral fè senti sa sou beton an.
Dimanch si Dye ve pral genyen mach sou beton an pou nou oubyen manifestasyon pou nou kore oubyen pou nou pote solidarite nou avèk Youri Chevry. M ta al mande w Izolan, genyen lòt atis nan barikad kou tankou lò pran Break ki li menm toujou atè a e li krache ral bol li trè klè pa rapò avèk Jovenel Moïse e nou menm depi ou menm depi aprè mach ou te fin lanse an pa gen moun ki gen nouvèl Izolan atè ankò donk kisa kisa kisa kap fèt kòm ou anonse dimanch si Dye ve ba nou ide de sa nou pral fè dimanch lan kisa lap ye. Bon mwen menm map di w mwen menm depi lèm t fin fè mach 6 7 jiyè a. Monchè m tap gade reyaksyon anpil moun ki sou rezo sosyo, anpil moun te joure m, anpil moun di m gen kòb nan men m, paske m pa fin konprann, m pa fin konprann ayisyen, mwen menm te fè yon gran bak, ki bak mwen te fè, mwen di tande, m pa kab mennen kalite batay sa, m ap mennen yon batay konsa pou pèp ayisyen, pou moun pa konprann, e dat mwen la avèk anpil moun, yo pa janm konn kiyès ki izolan, si m te renmen lajan, m tap youn nan atis. an Haiti ki gen anpil lajan paske m pa tap pran kòb mwen se nan moun map envesti l ou konprann sa m vle di w monchè m te vin gen yon sèl dekourajman epi ou konn sak te pase tou lè mwen menm mwen te nan manif map fè manifestasyon map fè mouvman mach te gen nèg menm nan opozisyon ki te vin kanpe anfas mwen ki di se kanaval map fè ou konprann sa m vle di w la m te sou yon gran bak pou m kalkile men monchè lè w nèg ou renmen peyi w lè se ladan l ou kondane pou viv lè se ladan l ou kondane pou mouri gen depresyon ou paka pran. Jodi an, mwen menm, ou pa t tande m sou beton an, men m te toujou la. M te toujou la atravè rezo sosyo a, m ap pase mesaj yo. Men monchè, jodi a monchè, ki jan granmoun yo konn di yon bagay, lè lanmò a vin kay yon moun, tann li l ap vin lakay ou tou. Enben jodi a lanmò a rive lakay mwen. Yo frape Youri Chevry e ki fè Izolan moun li ye jodi a. Avan Youri Chevry m te konn dòmi kay zanmi. Se Youri Chevry ki ban m wout pou m pase, ki montre m ki jan pou m pase. M sonje anvan, m se yon nèg ki te konn goumen, m renmen goumen anpil. Epi gen yon jou Youri Chevry vwayaje avè m nan l Gwadloup, epi l di Izolan, Gangster pa melanje atis. Lè w atis ou fè mizik pou moun renmen w si w bezwen gangster ret nan lari a ok lè w be paske lè w fè mizik se fanatik ou rale vin sou ou monchè m pap ba w manti jou sa m sot gwadloup m reflechi anpil depi jou a m son lòt izolan anben jodi a si yon moun konsa ki te retire m nan katye popilè a li ban m yon lòt direksyon vi li ban m kote pou m ale pou m fè lajan pou m viv pou m ede lòt moun jodi a m ka rive prezidan klèb nan komin kote m sòti an. Anben monchè si jodi a yo atake misye ilegal fò m ka kanpe. Si pou m pran prizon pou misye m ap pran prizon an. Si pou m mouri pou li m ap mouri pou li paske misye te bay tout vi l pou te gen barikad kou e ki pou kreye izolan k gen la jounen jodi a. Izolan bon e m pa nan kiltirèl men gen kamay ki mande m pou m di w eske izolan kite barikad eske barikad kraze?
Bon, mwen menm banm di w, te gen anpil tan la pat gen barikad. Sa vle di gen anpil djaz yo pa janm vle di djaz yo kraze. Ou konprann? Men te gen anpil tan la pat gen afè barikad deja. Ou konprann sa map di w? Se te afè pèsonèl ki genyen pa gen afè barikad. Ok? Lè w eseye di barikad pou fè barikad avè l tout diskisyon fèt. Anben jodi an se sak mennen tout jalouzi sa, se sak kreye tout fistrasyon sa, map tou di piblik lan sa. Pat gen pwoblèm barikad, nèg barikad pa gen pwoblèm a Youri Chevry. Tout nèg gen pwoblèm, yo gen pwoblèm jan Izolan evolye andedan geto a. Ok.
Dakò Izolan. Dakò mèsi bokou. Mèt rakwoche, n ap vin avèk kisa Fantom te di avan e kisa l di aprè. Ou a tande li. N ap vin avè l avèk Zetrèn. Zetrèn, an nou.